Tout moun sa kap fèt depi w tande vwa sa ou konnen se pwofesè anglo la ki se Jeff Denis 56 ki toujou la poul ede w a pwopo de anglè kòman ou kapab aprann pale anglè jodi a nan ti videyo sa nou pap rale twò long nap senpleman fè yon brèf rapèl e rezime kòman ou kapab aprann pale anglè sitou ayisyen ayisyen toujou mete nan tèt li yo Aprann pale yon lang se yon kaskèt chinwa, se yon bagay ki vrèman konplike kòm si yon pran yon lanmè di pou yo kochte dan lespas. Non se pa sa ditou. Si w ap gade nan videyo m yo kote mwen t ap pale de lang kreyòl la, anpil moun ki di ke lang kreyòl la se yon dayalèk, li pa yon lang vrèman vre. Donk mwen menm m pa yon. akademisyen, mwen mwen kapab di wi lang kreyòl la se yon lang li ye egzakteman. Paske li genyen li genyen alfabè li, li genyen m te kapab di tout estrikti pou yon lang vin lang. Sa ka rive nou menm ayisyen ke nou pa valorize li. nou pa mete l an aplikasyon. Men kanmenm, lang kreyòl la rete yon lang tankou tout lang. Paske li genyen, li genyen slang li tou, li genyen, m te kapab di phrasal verb li tou, li genyen vwayèl, li gen konsòn, li genyen tout mòfoloji yon lang kapab gen. Jodi a, nou pa pral fè tout detay sa yo, ann pale kijan ou kapab aprann pale angle. First. Si w se yon beginner, pou pale anglè, li pa bezwen fè w genyen gwo gwo liv lakay ou. Premye konsèy m ap pote pou ou, se tande mizik an anglè. Lè w tande mizik an anglè, li fè 2 aspè, aspè pozitif lakay ou. Premye aspè a, ki sa l fè? Li ede ou. Genyen yon listening. Listening nan li ede w genyen yon bon ekout an anglè, li pèmèt ou tande an anglè. Dezyèm aspè l fè lakay ou, li pèmèt ou genyen sa nou rele yon bon aksan. Li pèmèt ou pwononse byen mo anglè yo. Menm lè ou tande bagay la, ou pa konprann li, men kanmenm lè w tande mizik lan ou ap repete mo yo, sa kapab pèmèt ou familyarize w vrèman vre avèk mo anglè a kreye yon abilite lakay ou pou pwononse. Dezyèm bagay ankò ou kapab fè pou aprann pale anglè, se ki sa? Se toujou mete w an pratik. Mete w an pratik. Kòman ou ka mete w an pratik? Ou ka jwenn yon moun ou pale avè l, tankou m gen de twa mo ou genyen, ou pratike, pratike, pratike. Menm lè ou fè fot, pa fokis. Apwopo de fot ou fè an anglè, depi ou fenk ap aprann anglè, pa bat pou ou fò nan gramè. Se youn nan kaskèt chinwa ki rann moun pa pale yon lang. Paske moun nan toujou mete nan tèt li, Wow! When I am talking with someone, if I make a mistake, he can laugh on me. So, menm lè moun nan ri sou ou, l gen dan sou ou,

Parle anglè se pa senpleman pou genyen 150 mil vèb. Se pa vèb ki pale yon lang. Se pa kantite de vèb. Ou gen dwa gen 2 vèb, ou pale lang nan pi byen ke yon moun ki genyen 150 vèb. Koman m eksplike sa? Se 2 vèb ou genyen an, ou pratike yo, ou fè fraz avè yo, avèk Tan. Ki twa tan m di ki pri mondyal ki pale angle? Se prezan, se pase, se fiti. A vle di depi ou fin konn twa tan sa ou etènize w sou twa tan sa yo. Pa kont, angle genyen sèz tan an angle. Gen moun ki di douz. Lè n ale pi devan sou chanèl mwen an, m pral esplike w sèz tan ki genyen an angle. Lè w fin konn twa tan sa yo. Kounya de tan zan tan ou kisa de step by step guy ou chache nouvo mo ou chache yon nouvo mo ou konplete vin baw yon yon package kounya lè sa wap ka pale lang lan m pran m panse m nan twazi katriyèm bagay katriyèm bagay ankò guys se Toujou bay tèt ou yon sakrifis ki di, Chak jou, w ap aprann 5 oubyen 10 nouvo mo pa jou. Depi w fè sa, m pap ba w manti, w ap vin yon diksyonè pou pwòp tèt ou, w ap vin yon, m kapab di yon bibliyotèk pou tèt pa ou, depi ou pran tèt ou, ou di, a, chak jou fò m aprann 5 nouvo mo ann anglè. Tout sa w ap fè, se pratike l. Senkyèm bagay pou pale anglè se ki sa, tout sa w ap fè itilize anglè. For example, si m ap pale avèk yon moun la, menm lè m ap di 3 mo, bat pou w fè 2 minit oubyen 2 segond tou itilize yon mo anglè. For example, m chonje lè m t ap pale anglè, pa egzanp si m pa t konn ki jan yo di laptop, m di, how can I say laptop sa an anglè man? I'm gonna buy a laptop. Epi menm lè m pa konnen moun nan korije m. Se pa pè fè. Erè, pase erè a kisa li ye? Erè a se yon, m te kapab di se yon, yon dezyèm moun li ye. Ok, ki pral pèmèt ou dekouraje pou pa aprann. Lè sa rive ou, se pratike. M panse nou te renmen videyo sa, e si ou ta renmen wè plis videyo toujou, pa bliye pataje videyo nou yo, like, kòmante. Mèsi paske ou t ap gade. video sa e tap tande konsèy kijan ou kapab aprann pale anglè. Tchaww.